Bonjour. Jodi a se 17 oktòb, yon jou ki te trajik nan istwa peyi Dayiti. Koze Ayiti rantre pou vin pale nou de 3 pwen kap domine aktyalite a jodi a. Premye pwen an, Se Channmas la ki vin tounen yon teyat doperasyon kote lagè deklare sou Channmas la. Dezyèm pwen an, se lagè ki deklare ant premye minis lan avèk Leslie Voltaire, an n di plito, ant ctp a alò 5 nèg moun nan ctp a avèk ga minis konsèy dè minis lan e twazyèm pwen an nou pral fon ti pale jodia de lanmò sanjou kap distribiye lajan ba yon seri de timoun 3 zan yon seri de ti adolisan k ap lage yon seri de gwo pake lajan nan men yo. Se de sa nou gen pou n pale pou jodi a. N ap di tout moun bon ekout. Telespektatè Koze Ayiti yo, nou retounen pou n vin devlope pwen yo ansanm avèk nou. Jodi a, 17 oktòb ta sipoze tounen, ta sipoze yon jou kote ke pèp ayisyen ap chita ap reflechi sou sa k te pase 17 oktòb, kote papa nasyon an te mouri anba trayizon pwòp ayisyen parèy li. Kote pou n t ap reflechi pou bagay konsa pa janm rive ankò, malgre sa sot rive avèk Prezidan Jovenel, nou wè Peyi Dayiti se nan afè lagè l ap jere jodi a. Lagè nan afè gouvènman e lagè nan tout vil la la a. Pa egzanp, depi maten, tout moun ap kouri moute, kouri desann avèk kout bal k ap tire pasi pala. Kote ke tout moun ap poze tèt yo kesyon, kisa k ap pase? Menm jounalis poko ka jwenn sa k genyen an paske Tèlman gen bal kap tire anba a. Repòtè ke nou genyen yo, yo tout oblije ap met kò yo aleka paske bagay la vin grav grav anba a, paske yo pa konn kisa bagay la ye. Men nan ti pawòl nap tande, nou tande gen de moun ki di ke se gouvènman an ki met moun deyò Ki pou tire pou yo pou fè moun ki pral manifeste yo pè. Gen moun ki di se bandi yo k ap gonfle venn yo, k ap gonfle ponyèt yo. Gen lòt moun menm ki di ke se lapolis ak lame k ap tire. Donk yon moun pa konn ki kote w ye, se degaje w. Fè sa w konnen pou w pa viktim nan sa k ap pase a la a. Paske jounen 17 oktòb sa a, sanble se yon jounen ki p ap fasil menm pou repòtè nou yo nan lari a. Premye bagay ki vin pase se ke minis jistis Carlos Hercule li menm li pran devan. Kote ke Li deklare, Kèlkeswa moun k al manifeste jodi a, li enstwi komisè di gouvèneman yo pou yo arete moun sa yo. Ou dakò? Li enstwi yo pou, pa egzanp, moun ki voye manifestasyon an pou fèt yo, pou moun sa yo pou yo voye papye tenbre bay moun sa yo e si posib fè arete yo. Ò, nan tout bagay sa yo, deklarasyon ke Guy Philippe fè, li di jodi a, si lapolis ta manke tire gaz sou manifestan yo, Y ap reponn yo kòrèkteman. Donk nou imajine koptèl sa a ki jan l pral ye jodi a la a, se sa k fè tout moun kè yo sou biskèt ap mande mezanmi ki sa ki pral pase. Nou menm kòm repòtè nou yo nan lari a nou mande yo fè pridans men chache yon jan pou yo voye le plis denfòmasyon ban nou ke posib paske jodi a sanble travay la p ap fasil pou yo. Kounye a. Ann fon ti pale de afè la lòt lagè ki deklare ant Premye Minis Garry Conille avèk Leslie Voltaire. Leslie Voltaire yon ti jan pa prudan ditou. Paske lè yon nèg ap fè politik fòk ou konn ki kote ponyèt ou ka alonje pou pa fè lèd. Lè misye al mande pou yo revoke Minis Afè Etranjè la, Madam Dupuy, Se ke misye te dwe konnen ki sa k pral pase. Eske li gen kapasite pou l revoke l vre? Bon, il se trouve ke patwon yo rantre yè pou vin di yo, mesye Voltè fon ti met dlo nan diven w paske madam sa a se moun pa nou ye, ou pa gen anyen ou ka fè l. Ou pa ka manyen yon plim sou do l. E yo senk lan, An palan de, de, de, ki cho nan bagay sa a, an palan de 2 lòt konseye plis 3 moun yo epengle nan afè lajan bnc a, se yo 3 k pi cho nan bagay sa a, yo tout plwaye tike yo. Pou misye li menm fè wont sèvi kòlè, li voye yon lèt bay Premye Minis lan, kote ke misye di Premye Minis lan yo pral fè yon remaniman kabinè ministeryèl. Kote ke gen 3 ministè regalyen yo, se pou yo l pral ye. An palan de yo 5 lan, paske se yo 5 lan k ap gouvène kounye a. An palan de 3 mesye yo eplenge, yo di ki t ap kase bank bnc a, plis Leslie Voltaire avèk lòt la. Donk se 3, se 5 mesye sa yo kap mennen batay la la a. Donk, okomansman il etè kesyon ke yo konprann ke yo kapab revoke Gary Conille. Yo vin wè yo pa kapab, kounya la a se fi a, se madam nan yo sòti la a pou yo, pou yo te mete atè. Donk, men kòman sitiyasyon sa a ye kap dewoule nan, an Ayiti. Sak pi grav la, misye pa menm rann li kont ke Avèk aksyon sa a ke li vle poze a, ke ctp a ka kraze nèt, kote yo ka pèdi ni sak ni krab. Paske lefèt ke l ap defye les Américains, l ap defye paran li, patwon li, deja s on enpètinans li ye. Apre. Yo fin pasel lòd yè a l pat sipoze nan voye lèt pou lap dil pral fè sesi l pral fè sela bagay sa nou pa konn kòmanl pral fini men yon fè ki sèten nan tout sa kap pase a la se pèp la k pral pèdi paske mesye sa yo son sèl bagay ki enterese yo se afè lajan lajan pou yo met nan pòch yo avèk pati politik ki voye yo yo tout son afè de eleksyon yap prepare yo pou yal pran kèlkeswa kondisyon an kidonk Afè Ayiti pa enterese yo ditou. Afè moun nan kafou fèy k ap soufri, afè pèp ki Ozetazini, ki nan tout peyi, ki Sendomeng k ap pran frap, bagay konsa pa enterese yo. Sa k enterese yo kounye a se afè pòch yo, lajan pou fanmi yo. Se kòmsi m te ka di w, mesye sa yo lè yo mouri yo pral mete kòb sa yo nan sèkèy yo. Mwen menm, se ke je sè. Les trésors ne suivent jamais les corbillards m pa konn pou ki rezon yap bay tèt yo tout pwoblèm sa genyen ladan yo ki gen anpil ladan yo gen mwayen pou viv ann pran yon nèg tankou doktè a mezanmi sa misye vin chèche nan istwa sa la e pou lap fè fanmi l wont kòman misye gade pitit li li ap tout moun ke se vre ke se pa vre pou pitit ou ap tande ke yap di papa l son vòlò. Ni lòt 2 nèg yo. Kòman nou santi nou lè nap gade madanm nou, lè nap gade fanmi nou, menm lè yo ri ban nou, yo souri ban nou, men anba anba yo yo di men papa vòlò yo. Byen antandi si se vre, piske lajistis epengle yo, men lajistis. poko janm kapab pran desizyon pou l di wi ou non ke mesye sa yo koupab. Byen ke mesye yo tou pa bay lajistis mwayen pou lajistis rann jistis. Dayè menm afè minis lajistis ke yo bezwen mete a son fason pou yo vin mete minis lajistis pa yo. Dayè anyen pa di yo anyen, ou wè yo pa wont kelkeswa sa. Ke moun ap di de yo, yo kinaganach, yo rete la. Pèsonn moun pa ka retire yo tankou lè Jean Claude te di yo rèd kon ke makak. E yo stil ap touche pandan se tan lajistis eplengle yo, lajistis bezwen tande yo. E nan yon lòt peyi ki nòmal depi yon moun nan sitiyasyon sa a otomatikman se mete w mete kò w sou kote pou lajistis pou w pwouve inosans ou. Yo menm se pa sa yo fè non, yo menm se gouvènman yo bezwen mete. Se plis kòb yo bezwen kote ke pou yo vin gen plis ministè. Men menm m pa fouti konnen, m pa fouti konprann kote bagay sa a prale. Nou menm nan koze Ayiti. Nou mande ke fòk gon ola ki pou di, fòk gon moun ki pou di yon bagay, paske se pèp la kap soufri pandan se tan yo menm se makak sa yap fè. Ou dakò? M panse ke you avan l twò ta fòk gon yon bagay ki fèt. Kounya an n fon ti pale de. Mesye yo rele bawon plenn nan. Imajine w, yon timoun jeneralman li kopye tout sa granmoun fè, se konsa yon timoun evolye nan yon sosyete. Si l nan yon sosyete kote ke tout moun se legliz yo prale, w ap wè l ape epouze menm fòm sosyete sa a. Si nan sosyete kote ke tout moun se vòlè yap vòlè, tout moun ap bay moun mato, wap wè timoun sa a wè mato son bagay ki nòmal pou l bay moun mato, pou l vòlè, pou l tout bagay. Eben se nan kondisyon sa a yo lòm an son jou mete yon seri de timoun li aliyen yo, Epi pou l ap lonje kòb ba yo, 5 mil dola nan anvlòp. W ap gade yon seri de timoun ki gen apeprè 4 an, 5 an, epi w wè se timoun sa a ki nan ling ap pran lajan. Pi gwo laj ou kapab bay pi gwo m wè yo, se 10 an, 11 an ou kapab ba yo. Timoun sa yo, yo tout, la majorite ladan yo, si yo pa sòti nan fanmi ki gen konsyans, fanmi ki pou korije yo, tout genyen pou yo vin son pepinyè gang, paske yo wè lanmou, lanmò san jou, m pa konn si se lanmou san jou ou lanmò san jou l rele tèt.